Li jwe patisyon pa l nan sikilasyon. Sètadi e pa menm jan Ayiti nèg la deside monte monte pri pri machin li jan l vle, monte pri gaz li jan l vle. Men isi se yon lòt bagay. Kidonk, nou sòti kite lari an la. Nou sòti kite lari an. Donk m panse kanmenm nou satisfè. Nou satisfè yon ti kras. Nou satisfè yon ti kas nap antre la. Solèy la tèlman cho la isi. Men pwiske se imaj la ke nou tap fè ou viv. Donk nou te oblije ban a pye. Nou ap antre la. Men mezanmi chak moun ki moute. Se imaj Repiblik Dominikèn ke nap vann. Yon fason pou fè diferans ant pò la. Ayiti avèk Repiblik Dominikèn di kiyès ki konplis, kiyès ki koz ke nou menm nou nan sitiyasyon sa, èske se mwen, èske se ou? Vin bay opinyon pa w! N ap antre, n ap antre, n ap antre nan yon lòt enpas, n ap sòti, yeah, sa vle di, n ap fè w viv kèlke imaj, gade lari an, pa gen fatra. Donk leta asime, la meri asime responsabilite l. Donk nou kapab wè, or lakay nou gen tè kapab fè menm edifis sa yo tou. Kiyès ki responsab pou mizik la? Yow! Pou mizik la? Donk sa se moun ki ap fè, k ap, k ap, k ap, k ap pran plezi yo. Donk m pwofite di nou ankò bon dimanch. Bon dimanch avèk Team 22. M panse avèk Team 22 jodi an gen, gen, gen moun ki kapab poze yon kesyon. Paske live la ap rete la sou chanèl la donk ou ka toujou viv live la. Machin pa liksis. Jan yo liks Ayiti an la yo pa liks. Machin sa ou pa tap wèl nan lari konsa Ayiti.
Mezanmi se dèyè nou. Sa se divis. Nou nan yon ti nan nou wè nap sòti nap fè w viv kèlke imaj nap fè w kèlke imaj kote nap sòti mesye èske nap sòti nan nap fè nan enpas sa non nap sòti nap fè nan lari nap fè nan lari donk ou menm ki ki ki pa konekte men pa gen pwoblèm m espere kanmenm chak fwa ke ou moute live la pou gade videyo an e kite yon kòmantè yon fason pou ankouraje nou nou menm Pou n toujou lage nou nan mouvman. Pou n toujou fè viv imaj sa yo. Dakò? Salou Lori! Nou la, n ap travèse, n ap antre. Nou te nan Palkè dèl Este, kounye a nou ap antre. Men se wout lakay nou n ap pran la, men kanmenm Nap fè w viv kèlke imaj pou ou menm konprann egzateman sa n vle di an. Pou di mwen m dakò retounen lakay mwen, men èske kondisyon yo reyini? Mwen vre papa, m ka pase Ayiti. Èske n ap sòti la? N ap sòti la, n ap antre nan yon lòt enpas. Donk mezanmi, se imaj Repiblik Dominikèn nap fè w vann. Bèl wout, bèl mezon, bèl machin. Donk èske lakay nou pa gen tèt ou pou fè yo? Eske lakay nou pa gen tè? Mwen e youn nan kesyon map poze. Kay sa yo, yo pa fèt pou Ayiti yo menm non. Sa di nou menm nou kondane pou nou ret nan ajoupa. Donk, leta asime responsabilite w. Leta asime responsabilite w. Dènyèman la, dènyèman la m wè prezidan peyi m nan la vin nan envestiti donk m panse machin li te moute a e machin elektrik.
Machin elektrik. Donk menm nou menm, menm wout nou pa gen pou pyeton. Son danje, son danje an Repiblik Dominikèn 44 an apre endepandans. Se la nou ye mwen, sa fè mal. Sa fè mal. Donk nou te sot sou lari an, n apral tonbe sou lari ankò. Sa se espas ke moun kapab vin detant yo. Donk men malgre nou menm e antre n ap antre. Men n ap pwofite di mèsi avèk tout moun ki te konekte live lan. E tout moun ki te pran ti tan yo pou yo te swiv live la donk sa fè nou plezi kanmenm nou diw mèsi avan ke nou Yve ap kite ap remèsye nou e Fidelito mwen ale.
Ok map remèsye tout moun ki te ki te vin ba nou sipò sipò yo anba live la konprann e nou map di nou pase bòn dimanch. E tout fan nou yo, nou di anpil mèsi e n ap kite nou. Nou mèt espere e on jou konsa ankò, on ame an pa twò lontan e n ap fè nou wè plis bagay toujou, pi bèl bagay ki genyen. Ou konprann? E m ap salye tout fan yo nèt e tout zanmi ki toujou sipòte nou. On ame an ki pa janm lage Team 22. On ame. Vidéo lan e m di nou anpil mèsi a la pwochèn.
Ok. Bye bye tout moun a la pwochèn.